M'en la voye Hervé Laplante. Humm Semèn sa, paske depi yon bagay piblik m ka pale de li. Semèn sa, pitit ou vin mande w padon. Son bagay ke m aplodi. Mwen menm, m pa janm pran plezi nan diskisyon madanm a mouche, manman a pitit. Pitit a papa, m pa pran plezi nan bagay sa yo paske l Poukisa m pa pran plezi? Mwen gen pitit tou. Mwen gen yon sèl grenn pitit gason. M pa konn si Bondye ap ban m yon lòt, men anatandan m gen yon sèl pitit gason. So, lè w gen pitit, lè w gen ti bèt, kon di moun yo, bèt ki gen ke pa janbe dife. Donk sa vle di m pa t ap janm pran plezi nan sa k te pase an 2018 lan. E. La preuve en est bien grande, lè bagay sa tap dewoule, m pat fè yon post, m pat pale, m pat griyen dan, m pat pran plezi. Donk ane sa a m byen kontan ke li mande w padon, li mande w eskiz. Ok. E sa k fè m pi kontan, li di w li gradye. Pitit ou vin mande w eskiz e sa m pi kontan se le fè ke li gradye. Ok. S bon zanmi l, on bon zanmi l, bon makrèl li ki te gentan ekri m, ki di m sa, ki di m konsa, a ou konnen w enspire e Mimi Laplante anpil paske se nan Concorde wi l ale, se ou l te konn ap swiv lè w pral lekòl, tout lè w pral lekòl, se ou menm ki enspire l. Pandansetan se pa yon moun m janm pale avè l. Sa vle di, menm lè w wè moun ap kritike w sou rezo sosyo, oh fi sa djòl li sal, sesi sela, bagay sa yo, gen moun, gen moun k ap swiv ou ki pa gade pati negatif la lakay ou. Mwen menm si se yon moun foure dwèt nan mouda m, m ap kaka sou ou. Nou mèt di m djòl mwen sal paske mwen menm m pa pran nenpòt kaka nan men moun. Menm avèk yon gason m ye m pa pran kaka nan men gason. M pa pran kaka nan men moun menm. So sa vle di nou fèk kare di dyòl mwen sal ok paske mwen menm pa konn pran kaka nan men moun donk sa vle di menm lè ou ap kritike yon moun wap di sesi sela l maledve m maledve a moun ki fè maledve avè m toutan m di nou sa tout moun gon kochon lakay yo ou fè maledve avè m jan w vini an map resevwa w konsa gen moun ki gen moun ki konnen m se pi m se moun ki pi koul ki genyen m se moun ki pi sweet ki genyen Ou fè maledvan avè m, w ap jwenn maledve nan men m. Ou fè frekan avè m, w ap jwenn frekan nan men m. Mwen m se konsa m ye a tout moun, nan tout relasyon m tou. So, se pou m di nou, malgre gen de moun k ap gen dwa kritike w, men gen moun k ap swiv bon pati lakay ou a. M te konn al lekòl, nou te konn ap di m gen foli. M gen foli doktè, stetoskòp nan kou m. Pandansetan, zokit moun sòt. Menm li menm li ka di w sa. Y ap di w nan Concorde fò w mache a stetoskòp ou nan kou w paske w ap pran vital sign pou pasyan. Se premye bagay yo te di m nan Concorde. Mimi ka temwanye de sa. Yo di l sa. Se nan Concorde li t ale. Fò w gen stetoskòp ou nan kou w. Nan travay ke m ye, yo toujou mande w vin a stetoskòp ou nan kou w. Donk lè nou te konn wè masketoskòp, mwen menm mwen t ap fè l nan fason pou m motive jèn fi parèy mwen ki kite peyi yo ki vin Ozetazini pou yo mete bagay nan tèt yo paske fanm sòt pa bay ankò. Koko w Tout fanm pote koko. Si w panse koko w pral fè w rive, koko w pral fè nèg ret avè w, koko pa ka fè nèg ret avè w. So fò w gen t sa. Mwen menm lèm te fèl, se pa poum te fè wè wi, m te pou m fè enteresant. Se poum te ka motive jèn fi menm jan avèk Mimi Laplante. Lèm te konn ap fè foto nou te konn ap kritikem m gen foli doktè, m gen sesi, sitou fi gwo figi sou figi kochon sou Facebook la. Ok? Ayisyen pa renmen moun kap fè efò a vi yo. Ayisyen pa renmen moun kap fè siksè. Mwen menm se nan kontèks sa kem te fèl. M pat fèl nan kontèks ok poum te fè enteresant poum te fè wè m te fèl poum te ka motive lòt moun m te fèl poum te ka enspire lòt moun m te fèl pou sa m te m te fèl pou lòt jèn fi parèy mwen te pranm kòm modèl pou yal lekòl. E men rezilta a. Nou gen yon rezilta ki vivan. Li temwanye, li di wi. Li vin anba paj mwen, li di m wi. Mèsi. M wè se yon ti dam ki trè saj mwen menm. Trè saj. Li vin anba paj mwen, li di m mèsi. Wi Patricia, se ou menm ki ankouraje m. M te konn wè foto w lè w pral lekòl, videyo w ki pral lekòl. Sa te motive m. Men poukisa m te konn fè l? E se pa sèl Mimi Laplante ke m te motive. M motive anpil lòt jèn fi. Gen moun ki konn rele m nan telefòn ki di m se akoz de mwen y al nan Konkòd. Gon moun nan Konkòd ki rele Klodèt, nan Konkòd Miramar, ki se youn nan responsab yo. Li kontakte m, li di m ki jan de moun ke m ye. M di, poukisa? Li di m, li prezante tèt li, li di rele Klodèt. M ap chonje Klodèt tèl bagay, on blak ameriken. k ap travay, ki nan staff Concorde la. Li rele m ane dènyè, li di m ki jan de moun mwen ye paske l pa ka konprann bagay sa yo, ou ekstraòdinè. M di kòman? Epi l di m konsa, pa gen yon Ayisyèn ki vin anndan Concorde ki pa di se mwen k refere yo. Li te oblije chache nimo telefòn mwen, l ale nan dosye m lekòl la pou l te rele m pou l te di m mèsi. Ok Li vin aprè Dine nan Moun sa Li vin aprè Dine lekòl la Claudette Moun kal nan konkòd moun ki konn konkòd konn sa map di an Claudette rele madenernier Yon black ameriken Yon dam Li rele m li di m mèsi. Ki jan de moun mwen ye? M se yon moun ki ekstraòdinè paske tout moun se Patricia Latour. Li oblije al nan dosye m pou l chache nimewo m paske bagay sa enposib tèlman m bay lekòl la moun. Donk sa vle di pa okipe w de egri ki rayi w lè w ap fè yon travay sou rezo sosyo. Gen moun kap pran pati pozitif la lakay ou. Gen moun ou motive chak jou. Pa okipe w de moun ki pa vle wè w. Pa okipe w de moun ki egri de ou. Fè sa w gen pou fè. Toujou fè sa w dwe fè. Wap jwenn rezilta kanmenm. Gen moun wap enspire kanmenm nan lavi l. E jodi, m santi m fyè lefè ke gen anpil jèn fi ki chwazi swiv tras mwen. Malgre anpil nan nou, kontrèman a sa nou ka di, m se yon vye moun, m se yon moun k ap di betiz, m se yon machann pwason, m se tout kalite non nou ban mwen. Malgre sa. Gen anpil jèn fanm parèy mwen ke m motive. Gen anpil jèn ti fi k fin fè high school yo mwen motive k ap gade m. So m di moun sa yo mèsi tou. Paske yo pran chemen ki dwat la. Yo pran bon chemen an. Yo pa dewoute. Mwen kontan ke. Mwen se sous enspirasyon nou. Mwen kontan ke nou chwazi m kòm yon modèl malgre tout sa yo ka di sou mwen de nan sou rezo a. Mwen kontan e m di nou mèsi kontinye pouse pou pi devan jan m te di Mimi Laplante. Laplanta banm pale avè w. An 2015. Anvan m kite Ayiti, mwen fè yon bòz avè w e se yon bòz ke m regrèt. Si se jounen jodi an, avèk matirite ke m pran, bon, m te jèn tifi m nan radyo, ou konprann sa m vle di w, m pa t menm konn si m ta pral kite peyi a menm. M te nan yon relasyon avrèdi ki pa t ap mache ankò, ki se avèk Ralph ke m te ye alepòk, anpil moun nan medya te konnen m a Ralph, paske tout kote m prale, nan bal, nan pwogram m toujou ap mache a Ralph, se te ex mwen. Relasyon mwen menm avèk Ralph pa t ap mache ankò. Donk, ki pa t deranje m lè m te chwazi fè bòz avè l. Paske m pa t marye a Ralph, se te mennaj mwen ke l te ye. Nou fè setan ansanm. Nan dènye ane yo, nan dènye sizan, sizan ki pral bay setan an, bagay yo te tèt anba, sa pa t ap mache ankò nan relasyon mwen menm avè l. Si se te jounen jodi a kote ke m marye, m pa t ap janm oze fè bòz avèk moun, avèk malandren, avèk vagabon. Si s on bagay mwen regrèt, se sa l ye. M fon bòz avè w, m pa on moun ki janm nan nan on andwa entim avèk ou. E te konesan, si ou s on moun ou te nan on bagay vrèman avèk mwen, Ou t ap kenbe yon voice mwen. Ou t ap kenbe yon mesaj nou. Ou t ap kenbe yon foto kanmenm. Te konesan. Paske se yon ti grajè w ye, ou bezwen montre moun ou konprann sa m vle di w, se jèn jan w ye, ou t ap kenbe yon bagay pou mwen kanmenm pou fè m fèmen djòl mwen lè m ap fè frekan. M pa twò te, m pa wè w jiskaprezan w ap di flanbe flanbe nèt lan. Ou te fè 3 mwa avèk flanbe flanbe nèt. Ou fè 3 mwa ap di flanbe flanbe nèt. M pat janm te ka wè Odela gon prèv de flanbe flanbe nèt sa. Mwen rankontre w Orlando nan festival Orlando on sèl fwa. Lè w te nan Planèt Kreyòl Ayiti, m pat konnen w. Ou vin fè non w sou rezo sosyo. Ou fè non w nan rezo sosyo, ou pa fè non w nan radyo. Ou pat on moun ki te koni nan radyo. Kòm lè Kakarèl, lè Guy Wewe, ou pa t yon moun ki koni nan stil mesye sa yo. Ou fè non w sou rezo sosyo. Atravè rezo sosyo moun vin konnen w. Se atravè rezo sosyo tou ou nan fè ti bòz ou. Pi gwo bòz ou te fè se bagay Rutshelle lan avèk Roody an. Ok lè ou te kase djòl Rutshelle bay pou bay bouzen an ok so se pi gwo bòz ou te fè sou rezo sosyo se atravè bòz sa yo tou kòm moun kòmanse konnen ou sou rezo a men ou pa t on animatè popilè ou pa t on moun lè yo site non w pou yo di oh e tèl radyo eeh ou pa t on animatè popilè retire sa nan tèt ou se rezo sosyo k fè w brèf m fè on bòz avè w jisteman jan m di w lan. M te jèn, m pa t gen ankenn angajman vrèman. M t avèk yon nèg, e pa marye m te marye avè l. M te chwazi fè bòz avè w. Premye pwoblèm m pral gen avè w, e se la ou kòmanse atake m endirèkteman, se lè m vin bò isit an 2016. Pou listwa e pou laverite, m p ap janm nan pale de bagay konsa ankò. Lè m vin la an 2016, mezanmi fò m fè, fò m fè bagay la paske mwen gen m sòti la tou. Lè m vin la an 2016, m prale rapid, ou ekri yon pòs, m pa janm bliye pòs sa a. Ou ekri yon lis ani, ou ekri yon lis pèsonalite piblik, ikonpri atis ki pa ka vwayaje. Ou te mete Max D ladan, ti mesye Harmonik yo m kwè. e ki pa ka vwayaje ou swa marye pou rezidans ki pa ka antre Ayiti ankò. A mon gran etonman, ou mete m nan lis la. La animatris Patricia Latour. E a lepòk m fèk antre sou yon viza. Ok. M fèk antre sou yon viza, m potko menm marye avèk mari m. Ou mete yon bagay konsa ew konnen ou gen anpil moun kap swiv ou, son verite li ye ou gen anpil moun kap swiv ou, ew konn jan dosye imigrasyon frajil. So lè wap fè jan de bagay sa yo se de bagay ki sansib. Menm jan pou dosye Guy Wewe a, se pa pran map pran pou Guy Wewe, men lè wap di yon seri de bagay kòmkwa la kitkat, sesi sela, l marye pou rezidans. Ke se manti ke se pa manti, bagay familyal se bagay ki sansib. Menm jan w wè bagay pitit ou menm a pitit ou an, skandal ou menm a pitit ou an, se yon bagay ki sansib li te ye. Moun pa ka pran plezi ladan l. Dosye imigrasyon moun pa f jwe ladan. Moun pa pran plezi nan dosye imigrasyon moun. Dosye familyal moun pa pran plezi ladan. Ou gen dwa anvi fè bòz ou. Ou gen dwa anvi pale tenten ou, men gen de dosye ki sansib ou pa pran plezi ladan yo. Se la a m kòmanse gen pwoblèm, m di o, sa m gen avèk misye pou l fè on pòs pou l mete non m pami moun ki pa ka antre nan peyi a ki vin rete Ozetazini? Sa m gen avè l pou l oblije mete non m ladan? Depi lè sa a m kòm te ekri on pòs, depi lè sa a ou make m. An 2020 m kwè ou vin avèk on bagay flanbe flanbe nèt, sak fè w vin a bagay flanbe flanbe nèt lan, m te lan bif avèk on vye fanm figi kochon sou Facebook lan, epi kounye an la menm ki te pran foto mwen m avè w ki tap fè bòz la, paske moun yo pa konn kote bagay sa kòmanse, ki te pran foto mwen m avè w ki tap fè bòz la lè tèt nou te prèske kole a, ou sonje foto sa? ki metel sou paj li epi kounya la ou ekri yon pòs ma janm bliye ou di konsa pa metow avèk swa latrin san pòt sa pa metow avèk machann pwason sa pa afilyew avèk machann pwason kap di betiz ou ekri yon pòs lèw ekri pòs sa ou derespektem nan pòs la. Monte m te plen bouda w. M plen bouda w m di w kont kaka w. Lè sa w desann Ayiti, ou konprann sa m vle di w, w ap fè tchoul papi ou sinyak, ou desann Ayiti, m monte m plen bouda w. Paske m pa konn pè moun. Ou di yo pa afilye w avèk machann pwason, machann kwabosal, latrin san pòt, yon bagay konsa. M pa t fanm ou. M pap, m pap, m pap fanm ou, ou pa konn anba ou pou ap trete m de latrin san pot de machann pwason. Frekon frekan. Monte m plen bounda w. Kounye a la, sa w fè? Ou vin a bagay flanbe flanbe nèt, ou fè 3 mwa ap di flanbe flanbe nèt. Ou fè 3 mwa ap di flanbe flanbe nèt. M kwè se nan menm epòk, oubyen avan sa, non se t avan sa, an 2018, lè skandal ou menm a pitit ou a kòmanse. M di, w ap di konsa karma pa egziste? Karma vin sou tout fòm. Karma vin sou tout fòm. Afè w ap di karma pa egziste a manti. Karma vin sou tout fòm. Gen tout jan pou karma frape moun. Karma vin sou tout fòm. Ou te fè yon moun yon bagay. Ki pat bon anben wap pran frap la ou mèt tann ou mèt tann on moun tankou w esafè anpil moun zou yo patap janm kwè nan kaka sa wap di an paske on moun tankou w ou ta dan on afè avèk on fanm ou ta annafè avèk on fanm ou tap kenbe on foto pou mwen pou vin plake pandan m kouche sou kabann nan avèk ou ou patap pa fè foto Kote wap kon konyen m nan. Ou pa tap ka fè konvèsasyon konyen an. Alò e konsa m rete m konyen avè w? Pa gon ti konvèsasyon k fin di ok. Menm aprè konyen ou pa gen ou pa gon ti konvèsasyon? Aprè konyen sa a? Aprè flanbe sa a ou pa gen ti konvèsasyon? Ou pa gon ti foto menm? Ou menm! Ou menm! Si se te yon lòt nèg m te ka di e e m te ka m te ka bwè l pou li. Ou menm! Ou pa gon bout foto de kòm prèv? Ou pa gon bout konvèsasyon mwen menm avè w kòm prèv ke w pou ta lage pou w ta fè m fèmen bèk mwen. Kounye a m ta dwe ap di w e moun Facebook ki di ki fè m joure w, ki fè m di w betiz. Moun fe, ou pa ka lage chay sou moun Facebook, w ap vin di yo m pran nan gaz. Bagay sa yo pa gen jwèt ladan l. Ou konnen se yon madan marye m ye. Si m ap fè kaka m. S pandan m avèk mari m la. Pandan m avèk Jimmy la. Si m ap fè kaka m, m ap konnen se mwen k pran foul responsabilite pou m fè kaka sou li. Men m pa vle pou yon malandren ap bay manti sou kòk li sou non m. Ou te renmen m konsa ou te bezwen koupe m konsa, ou te dwe met jèn jan w deyò pou wè si w ta koupe m. Ou vini, w ap trete mari m de mawozo. Kote w konn mari m m pa konnen. Ou di sa nan live ou. Ou ekri post wap fè blag sou sa. Ou te di gon menaj ou ou te di moun ap ekri nom anba post ou. Gon menaj ou ou te di depi fin pran rezidans lan nan men mawozo a poul vin jwenn ou. Ou pa fè jan de blag sa yo. M ka konnen w blagè. Ou blagè ou vle fè blag ou lè moun nan gon statu gwen de blag gen de plezantri ou pa fè e tout otan wap fè jan de plezantri sa yo karma fèk kare ap kale w kale boulòw karma vin sou tout fòm ou pa wè jan w tap kriye lotre jou e ou te gen rezon pou kriye paske se san w se zantray ou se pitit ou ou te gen tout rezon pou kriye mwen menm pat pran plezi ladann. Men fò w konnen tou, anpil fwa ou fè ou fè ou fè mal avèk djòl ou. Ou fè mal avèk sa w ap di, ou fè moun ou fè lòt moun mal. Fò w konn sa, fò w rekonèt sa. M s on moun ki marye tout epòk w ap di flanbe flanbe nèt la. Si m ta vè konèt ki te stipid, ou konn sa k te ka rive anndan fwaye m? M pa kwè w konnen. M pa ko konnen sa k te ka rive anndan fwaye m. Tout l ap di m, Fande, Fande gen, ou janm wè yon èks mwen vin sou rezo sosyo ap pale kaka? Non, ou pa gen dwa wè sa. Paske m pa pran nenpòt va, malandren. M pa pran nenpòt vagabon. Ou gen dwa bèl gason, se yon malandren ou ye. Ou gen dwa konn abiye, se yon malandren ou ye. Epi mo mawozo a, ou pa konn definisyon mawozo. Mawozo pa sou abiman gason. Mawozo son mantalite. Jèn jan son mantalite. Jèn jan pa jan w abiye. Jèn jan pa jan w sanble. On nèg gen dwa lèd epi l gen edikasyon pase w. On nèg gen dwa pa konn abiye epi l gason pase w. On nèg gen dwa lèd kou koukou. Li gen fanm pase w. On lèd on nèg gen dwa lèd sa pral depann de jan l trete fanm, jan l pale de fanm, jan l abòde fanm. Mawozo pa abiman, mawozo pa jan nèg la sanble, mawozo pa bote. Nou twò sòt, nou pa konn definisyon mawozo. Ou gen dwa on bèl gason, w konn abiye epi w son mawozo. Ou pa konn kijan pou taye yon fanm. Ou pa konn kijan pou koupe, pou lage do yon fanm atè. Epi yon nèg lèd parèt la, byen klasik, epi l gen fanm nan sou, li kase do fanm nan plizyè fwa sou ou, k ap pran pòz jèn jan w lan. E bagay ka fèt toutan. Epi w di, o, sa bèl tifi sa jwenn nan nèg sa a. O, vye mawozo sa a. Nou menm ayisyen nou pa konn definisyon mawozo. Anpil fwa, nèg lèd gen plis fanm pase nou. Nou menm ki panse ke n jèn jan, n konn abiye, ap met ti pantalon kankou masisi, sere sou nou, nou panse n ap abiye. Mwen m pa renmen nèg ki konplike nan abiman. Non. Gen nèg lè y ap abiye yo kankou masisi. Fè makat mare tèt se sk m non se pou sa nèg mwen fèt kare marozo stil de nèg map pran ap fèt kare marozo paske m renmen gason ki senp kap abiye senp se pou sa nou mèt di mari m marozo men marozo sa li banm papye marozo sa pa konn derespekte m marozo li gen dwa gen lòt pwoblèm ni. Men son nèg de byen li ye. Mawozo sa pa janm nan afè moun. Mawozo sa pa konn pale fanm mal. Mawozo sa pa konn nan bif a fanm. Mawozo sa respekte m. Mawozo sa ban m papye jiskaske m sitizen nan peyi a. Mawozo sa fè pou mwen. E menm jan m wè pitit ou gon jenn ti bway la l avèk li. Ou konprann sa m vle di w? Nèg a bab la avèk li la. Si m te ou menm, m foure kò m anba nèg la. E pa pitit ou sèlman pou foure kò l anba l, konsèy pa lòd. Foure kò w anba nèg lan. Paske lè w pa t la, se nèg sa k te kanpe. Ou sipoze bay nèg sa respè. Sispann rele moun mawozo. Ou sipoze bay nèg pitit ou a anpil respè. Paske lè w pa t la. Se li ki te kanpe a pitit ou. Pandan pitit ou pral lekòl la jiskaske l gradye a se nèg sa k kanpe. Bay nèg sa bon lanmou, bon bakòp, ba l on bon lamen. Ba l on bon lanmen lè w avè l. Lè w kwaze avè l, aji an gason, an nòm. Ou sipoze di nèg sa mèsi. Nèg pitit ou a. So sa vle di. Anpil fwa, n ap fè jan de plezantri sa yo, nou pa konn ki dega ke n ka fè anndan fwaye moun nan. Si nèg mwen te gen yon nèg ki te stupid, tout lè w ap di sa, ou wè jan Ralph te stupid la? Ou te konn Ralph. Ou wè jan Ralph te stupid, te te jalou, ou konprann se yon moun ki te jalou, nan sans, m lan, nan sans m di stupid la, e pa yon nèg ki te konn ap fè stupidite non, men se yon nèg ki te jalou on ne peut plus. E se youn nan rezon ki fè m kita avè l tou. Li te vrèman, li te gen yon jalouzi eksesiv lakay li. Ralph, Jimmy pa konsa, mari m pa konsa. Si Jimmy se te Ralph li te ye, t ap gen gwo diskisyon anndan lakay mwen pandan w t ap fè sa. Sa vle di se pa tout jwèt ou fè. Se pa tout jwèt, se pa tout plezantri ou fè. Epi sak te genyen lè w koupe yon fanm? E paske w pa jènjan, ou konnen se tèt ou pou rele mawozo. Sak te genyen sou ann di w ta flanbe m vre. Sak te genyen pou w vin monte sou rezo sosyo pou w ap di flanbe flanbe nèt. E paske w pa jènjan, ou se yon, se ou k mawozo. Se ou ki se yon vrè definisyon mawozo. Paske yon nèg ki taye yon fanm, se pa lafen di mond. Ou konprann sa m vle di w? M pa wè ki sa k genyen pou w ap fè chanson avè l, ou fè 3 mwa w ap di l. Ann di se ta sa. Okontrè se ou k pa jènjan, ou s on fo jènjan. Paske nèg ki jènjan tout bon an p ap janm fè plezantri sou bagay sa yo. Nèg ki jènjan tout bon an. Ok? Nèg ki jènjan tout bon an. So sa vle di. M ta swete ke, kòm ou rekonsilye a pitit ou, m swete ke ou ankadre pitit ou, e ke nèg sa la avè l la tou, ou mete w pi pwòch li. Ou mete w pi pwòch li. Se pa pitit ou sèlman non, nèg sa k avè l la. Li merite. Anpil respè paske lè w pat la wap mande m ki Ralph la ou menm e tout e tout chak bourik e e yon sèl bourik ki ki leve maten ap mande m kiyès ki ki ki Ralph silvouplè m pa gen nèg m pa konn pase nèg ki ki ki ki mwen m renmen nèg ki fè pwofil ba m pap janm avèk yon nèg ki popilè ki sipèsta non m pa renmen nèg ki ki ou wè mari m son moun ki fè pwofil ba. M pa renmen nèg ki two anlè. Dayè m son moun ki gon yon tanperaman difisil e pa tout nèg ki ka jere m. Wap mande m wap mande ki Ralph ki ok ki ki lè lè wap mande ki Ralph la de ki enpòtans pou wap di w ki Ralph map ba w non fanmiy li sa sa w bezwen konnen ki Ralph. M di w ansyen nèg mwen. M pa renmen nèg ki kounye a ou mande ki Ralph kounye a ou konnen ou konnen yon Ralph dous sou rezo sosyo ou panse e Ralph dous Tann ou sòt oh ki Ralph. M genlè panse e Ralph dous. Paskel tande yon non li mande w ki Ralph. Ok so sa vle di m ta swete ke w fè lapè vrèman a pitit ou. Epi konnen tou se laj kap antre granmoun ki non kounye an se pa tout plezantri pou fè. M konnen Ralph twò piti la ou kontinye fè kaka w yo. Sa pa di m anyen ankò. Lè pou l te di m yon bagay la, li pa t di m anyen. M pa ka konnen m son sitwayen ameriken, ou konprann sa m vle di w, pou l sa ta ebranle m. Ou mèt fèk kare di flanbe flanbe nèt. Ou mèt fèk kare pèp la konprann ou flanbe. Ou konprann? So, nou menm tou jèn gason sa yo, lè nou renmen yon fanm, lè nou renmen yon fanm, Lè nou renmen yon fanm nou pa met jèn jan nou deyò pou nou pran fanm nan. Ou te renmen m tout renmen m sa piti ou te anvi flanbe m konsa epi ou pat fè tout sa ou konnen pou flanbe m? Heheheh gade kaka.